Bonswa tout moun bonswa bonswa bonswa se nou kontan pou nou ansanm avèk nou jodi an pou nou prezante w premye sòti emisyon pa w la ki se pasyon spò R pwen P ki rantre lakay ou mezanmi nou kontan nou kontan mezanmi nou kontan nou kontan pou nou kapab ansanm avè w nan premye sòti nou Premye sòti emisyon nou pou ane 2023 a e nap pwofite di tout fan nou yo, tout zanmi nou yo yon bòn ane, nou swete ke pou Bondye kapab fè wout avèk nou pandan ane 2023 sa a e nap mande Bondye pou Bondye ba nou sante pou Bondye fè wout ansanm avèk nou, louvri pòt pou chak. Zanmim yo fanatik mwen yo ki renmenm passion sport air pwen p enben e nou pati nou pati nou pati pou nou kapab demare e nap profite di ou bonn semèn bonn semèn e e nou swete ke pou Bondye kapab beniw pou Bondye kapab fè wout avèw pandan semèn sa enben nou espere ke nou pral pase yon Trè bon moman ansanm. Ebyen nou pral pati nou pral pati mezanmi se emisyon paw la mezanmi tout moun nou te gen konje nou te pran konje de nou ebyen nou retounen nou retounen nou retounen avèk emisyon paw la ki se pasyon spò èw pwen p nou ap salye tout moun frè sè Godaris tout moun ki toujou ap swiv nou tout zanmi nou yo pa bliye si w renmen travay la se pataje emisyon an. Pataje emisyon an epi epi abòne avèk paj Facebook nou, paj YouTube nou ki se Paulin's Ronaldo. Enben e nou kontan mezanmi nou salye frè Sèvon Darius, nou salye Adlerman, nou salye Guy Louis Marseille, nou salye tout moun ki toujou ap swiv nou e sou paj sa a nou kontan nou espeke nou pral pase yon bòn ane ansanm e pa bliye nan wap salye tout moun ki nap salye tou lè fetan du mwa de janvye tout moun kap fete ki tap K ap fete nan mwa janvye a e ki te fete, nou salye yo, nou di yo bòn fèt e nou swete pou Bondye kapab beni nou. Anben, aprè midi an, nou pral pale de boul, nou pral pale spò, nou pral pale de chanpyona d'Italie e matchil ekip Milan AC ap fè matchil dè kont ekip Roma e Inter pèdi nan samdi. Ebyen nou pral pale w de ekip Real la ta pral pèdi devan ekip Villarreal la 2 gòl a 1 epi Barcelone ta pral bat ekip Atlético Madrid la yon gòl a 0 nou nou pral pale w de sa e nou pral pale w kèlke transfè tou. ki ap fè aktyalite foutbòl la enben nou kontan nou pral pase yon bon moman ansanm enben nou ap pran poz nou nap tounen poun kapab devlope pwen sa yo avèk dot enfòmasyon toujou nan ribrik spò ki pase di lendi o vandredi sou paj sa ki se passion sport air pwen p epi ou kapab jwenn nou sou paj youtube nou ki se paulinus ronaldo enben si nou renmen travay la mezanmi se pataje emisyon an nan tout paj facebook epi abòne avèk emisyon an. Enben pou nou moutre ke travay ke map fè a ke nou renmen li. Enben nap pran yon poz nap tounen toutalè poun kapab pale nou de boul. Enben nou retounen nou retounen mezanmi jan nou di nou an nou retounen nou retounen. Pou nou pale nou de boul, nou retounen nou retounen mezanmi pou n pale nou de tout sa ki ap domine aktyalite spòtif la pou lendi 9 janvye 2023 a. Enben, nou ap kontinye pale nou de boul, enben kounya la nou pral pale tou gadyen debi angle a, Jack Buckland ki te Crystal Palace, enben misye, n ap salye pastè Samson Désiré nou salye w pastè. E nou salye a tout fanmi w, nou kontan. Enben nou pral pale otou de transfè ki ap fè aktyalite a. Enben Chelsea, enben pou nou konnen ekip Chelsea an ki ap travèse yon moman ki vrèman difisil e pa bliye nan FA Cup la yè kote ekip Chelsea an ta pral tonbe kont ekip Manchester City an e Chelsea ki elimine nan FA Cup la e n ap poze tèt nou kesyon kisa k ap pase ekip Chelsea an. Kote fanatik yo tap mande, tap kriye nan stad la, tap rele e Thomas viv Thomas Tuchel, nou konnen ki Thomas Tuchel ki se antre ansyen antrenè ekip Chelsea an ki ta pral limoje, nap salye enjenyè pam Woodson Pierre Paul ki se enjenyè pam mwen salye w zanmi pam. Enben e jan nou di an ekip Chelsea an ki gen anpil pwoblèm enben nan FA Cup la kote li elimine enben pat gen chanpyona jan nou di nan nan peyi la France se te koup ki te genyen e Ebyen nou prale kounya la touswit lan peyi Lespay kote nou pral pale w de 16 zièm jounen chanpyona Lespay la ki tap jwe e kote ekip Villareal la bat ekip Real Madrid la nan samdi 2 gòl a 1 ebyen e pèmèt ke viktwa sa a ke Villareal fè a ebyen ki pèmèt ke Real 2 zièm desann an 2 zièm pozisyon nan klasman chanpyona ke nou pral wè toutalè. Anben, nan samdi, ekip Real Madrid la ta pral tonbe kont ekip Villarreal la 2 gòl a 1. Moun ki ta pral make grenn gòl Real Madrid la se Karim Benzema ki ta pral make sou penalite. Anben, Maol ki ta pral bat Valladolid yon gòl a 0. Elche ta pral tonbe devan ekip Celta Vigo a yon gòl a 0. Lè n ap pale de yon Velado. Valladolid, Nap pale nou de ekip Ronaldo a, brezilyen Luis Nazario da Lima, nou wè ekip la kap bwè dlo, enben Elche ta pral tonbe devan ekip Celta Vigo a yon gòl a zewo, Valence ta pral tonbe devan Cadiz yon gòl a zewo, Espanyòl de Barcelone ta pral bat Girona, ta pral fè matchil avèk ekip Girona a de gòl patou, Almeria ta pral tonbe devan ekip Real Sociedad la de gòl a zewo. Real yo, Kano ta pral pèdi devan ekip Betis sa, ekip Betis sa 2 gòl a 1. Séville ta pral bat ekip Getafe a yon gòl a 0. Atlético Madrid ta pral tonbe yè lakay li kont ekip Real, kont ekip FC Barcelone nan yon gòl a 0. Moun ki ta pral make pou ekip. FC Barcelone nan se te Ousmane Dembélé ki ta pral make grenn gòl sa a a la 22 zièm minit de jeu a raple nou nan match sa a ta pral gen 2 katon wouj ki bay nan match sa a Ferran Torres epi Savic ki ta pral pran katon wouj e nan 2 kan yo e Ferran Torres ta pral pran katon wouj pou ekip Barcelone nan epi Savic ta pral pran katon wouj pou ekip Atlético Madrid la enben e chanpyona a k ap kontinye enben jodi an e a 3 zè ap gen Atlético Bilbao k ap jwe kont ekip Osasuna enben nou pral ba w klasman an atandan. E sèvyè anatandan sèvyèm joune a fin jwe enben nou pral wè klasman enben FC Baselòn 5 premye ekip ki okipe tèt klasman nan peyi Lespay enben FC Baselòn gen 41 pwen Real Madrid vin nan dezyèm pozisyon avèk 38 pwen Real Sociedad gen 32 pwen Real Betis gen 28 pwen epi Atletiko Madrid twouvel an senkyèm pozisyon avèk 27 pwen. Ebyen nou ap travèse tou swit nan peyi Litali pou n al pale de Serie A, lè n ap pale de Serie A n ap pale de chanpyona d'Italie de foutbòl la ebyen e pou 17 tièm joune a ebyen ekip Florentina nan samdi ta pral bat ekip Sassuolo a 2 gòl a 1, Juventus nou wè kap fon bèl moute nan klasman e nou wè ekip Juventus la ki byen kòmanse sezon pou ane 2023 la avèk. A raple nou nan match sa ke Di Maria ta pral sòti sou blese anbè ekip Juventus lan bat ekip Udinese lan yon gòl a zewo, moun ki ta pral make se brezilyen an ki ta pral make a la 86 zièm minit de je, nou vou nou voulon pale nou de Danilo ki ta pral make pou ekip Juve la e la vyè dam enben a raple nou ke match sa enben yo ta pral pran yon minit de silans e an memwa Gianluca Vialli e ansyen glwa. Ekip Juventus lan enben misye pèdi lavi li misye mouri vandredi an e misye te gen te tap soufri avèk yon kansè pankreya enben misye mouri enben Gianluca Vialli se jwè sa ki te konn jwe a tèt kale nan ekip Juventus lan ki te pote nimewo 9 enben misye ale misye pa la ankò e jwè sa enben Juventus te Bay yon minit de rekèyman an memwa de John Luca Vialli. Enben, n ap kontinye avèk rezilta yo toujou nan chanpyona d'Italie a pou 17 tièm joune a. Enben, Monza, ekip sa, ekip sa ki fè yon bèl monte, ki premye monte l nan chanpyona d'Italie a pou sezon sa, enben ekip sa ta pral bat ekip Inter de Milan an, enben tout moun ta pral sezi sipriz sa, ekip la bat Inter de Milan 2 gòl.

AC Milan enben Milan yè ki tap jwe kont ekip AS Roma kont ekip Mourinho a ekip AS Roma enben Milan nou kite ki jwe avèk match sa enben Milan ta pral fè 2 gòl patou kont ekip AS Roma enben Milan te ouvri sko a tap mennen sou ekip AS Roma Kalulu ta pral make pou Milan pou Milanè yo a la 30 èm minit de je epi Pobega ta pral make a 77 èm minit de je epi pou ekip Gwo band nan se te Ibanez ki ta pral make a 87 ème minit de jeu epi Kemi Abraham ta pral egalize nan fen match a pou ekip AS Roma a pou ekip Romain nan enben e match sa a ke nou tap swiv anben son match ke ekip Milan AC a te jwe anpil avèk match la epi Milano te rate anpil gòl. Men sa pèmèt nan klasman an Milan pral vin desann an twazyèm pozisyon aprè match win sa ke li fè lakay milanè yo kote nan stad San Siro a enben ekip womèn nan ale defye ekip milanèz la an echèk kote yo pral fè 2 gòl patou enben match chanpyona ap kontinye dissetyèm jounen ap kontinye pou jounen an enben kote a midi la avan m t antre la kote Hellas Verona ap mennen sou ekip. E Cremonese la yon gòl a zewo epi a 2 zè 45 ekip Bolo la ap jwe kont ekip Atalanta Football la. Enben nan klasman chanpyona dItali a pou 17 tièm joune a enben Napoli enben pran tèt klasman an avèk 44 pwen ekip Napoli sa kap jwe yon bèl sezon e kap jwe sezon sa byen enben Napoli ni nan lig dè chanpyon Arab yo kalifye pou E uityèm de final nan Lig dè Chanpyon an, enben nou wè nan chanpyona a y ap konpòte yo trè byen. Enben Napoli ki gen 44 pwen nan tèt klasman an epi Juventus jan nou di an ki ap moute ti pa ti pa nan klasman an ki gen 37 pwen. Enben Milan AC gen ki egzeko avèk ekip milanèz la 37 pwen tou. Epi ekip Inter de Milan. Li vin an katriyèm pozisyon avèk 34 pwen epi Lazio de Ròm twouve l an senkyèm pozisyon avèk 31 pwen. Enben mezanmi si nou renmen travay la se pataje emisyon an nan tout paj nap salye Neptalie Ferez m salye w se pataje emisyon an pou m moutre ke nou renmen travay la ke map fè a. E a epi abòne pou plis zanmi nou kapab wè emisyon sa ki se passion sport R.P ki pas ki antre lakay nou ki pase du lundi au vendredi. Ebyen nou ap kontinye avèk enfòmasyon pou lundi 9 janvier 2023 nap kontinye avèk enfòmasyon pou nou. Enben kounya la nou prale nan peyi Lafrans, nou pral pale nou de Didier Deschamps ki se seleksyonè fransè enben ki vis chanpyon di mond, li sot vis chanpyon di mond avèk seleksyon fransèz la. Enben Didier Deschamps pwolonje kontra l avèk seleksyon fransèz la jiska jwen 2026. Enben, jan nou di a, Didier Deschamps, enben, misye pwolonje kontra l avèk seleksyon fransèz la jiska mwa d lete 2026. Enben, e jan nou wè la, Didier Deschamps la, se li menm ki pral kotche ekip Lafrans lan nan koup di mond sa a ki gen pou l fèt nan peyi Lèzetazini, Kanada, Lemeksik an 2026. Enben, kote anpil moun t ap atann ke se Zinedine Zidane ki ta pral pran tèt seleksyon fransèz la, enben, nou wè federasyon fransèz, enben, e yo pa. Pran Zinedine Zidane nan tèt ekip la enben nou wè se pwolonje ou pwolonje kontra Didier Deschamps nan tèt seleksyon fransèz de foutbòl la enben kounya la nou pral pale nou de Deser enben kounya la nou pral pale nou de Modeste Mbani lansye milieu de tèren entènasyonal kamerounè enben misye misye mouri samdi ki sot pase a la enben misye mouri nan peyi lafrans a laj de 41 40 ans enben e. Misye, ki se yon entènasyonal jan nou di an kamewounè, misye klèb misye te konn jwe, misye te pase nan ekip psg a nan peyi Lafrans epi misye te pase nan ekip OM nan, Olympique Marseille la misye ta pral jwe men misye arive mouri nan peyi la. Frans a laj de 40 an, enben se ansyen glwa sa a ki se kamewounè sa a nan vole pale nou de Modeste Mbami. Enben kounya la nou pral pale nou de Cristiano Ronaldo enben ki a jwe nan peyi Arabi Saoudit enben nou konnen klèb sa a ki aprè yo fin siyen Cristiano Ronaldo enben enben Al Nassr vize pou l ta siyen Marco Reus enben entènasyonal alman sa a enben Klèb sa a ki siyen Ronaldo, Cristiano Ronaldo a enben klèb la ta anvizaje pou l ta siyen Marco Reus, Marco Reus nou konnen ki se jwè Dortmund e ki se alman sa ki pa janm gen chans patisipe nan yon konpetisyon entènasyonal avèk seleksyon alman de foutbòl la nou konnen nan tout konpetisyon chak konpetisyon entènasyonal pral fèt enben Marco Reus toujou blese enben klèb sa ki se Al Nassr enben yo anvizaje pou yo ta siyen Marco Reus nan klèb sa enben toujou menm klèb sa enben Al Nassr enben li vize tou poul ta siyen Eden Hazard nou konnen Eden Hazard Lè ki ap pase yon move moman nan karyè li, nou konnen ke Eden Hazard ki se kap manje ban nan ekip Real Madrid la enben ki pa jwe enben klèb la li anvizaje enben prezidan klèb sa a ta anvizaje pou yo ta siyen Eden Hazard pou ta vin jwe kote Cristiano Ronaldo. Enben nou ap kontinye avèk enfòmasyon nou pou jodi an, jan nou di an. Enben e nou pral pale nou de ekip Chelsea an e ki ap travèse yon yon moman ki vrèman difisil nan E foutbòl la, enben, yè nan FA Cup la, jan nou t ap di w la nan kòmansman emisyon an, ekip Chelsea a ta pral tonbe kont ekip Manchester City an yè, e 3 gòl a zewo, enben, kesyon ki ap poze, nou te wè depi nan stad la, enben, e fanatik Chelsea yo, Blues yo, t ap rele Viv Tuchel, enben, pou rezon sa a, enben, nou, Chelsea ta anvizaje pou l ta. pwolonje kontra Mason Mouss epi Jorginho e yo ta vle pwolonje kontra mesye sa yo epi Jorginho li menm ki pa ta e ki pa ta deside pou l pwolonje kontra l avèk ekip Chelsea an misye ta plis anvi jwe nan peyi li ki se Itali misye plis anvi jwe nan Serie A nan peyi Litali. Ebyen gadyen liv anglè sa a nap pale nou de Jack Butland ebyen misye kite Crystal Palace ebyen misye rejwenn Manchester United e an prè jiska jwen 2024. Enben nou tap pale nou de ribrik anivèsè jodia se jwè ki ap fete jodia se nap pale nou de Rodrigo e brezilen sa ki ap fete anivèsè l jodia enben nap pale nou se enben jodia se misye ki brezilen sa ki ap fete yon nouvo prentan nan mond foutbòl la. Ebyen lòt jwè ki ap fete se Gattuso kap fete anivèsèl jodia nou sonje Gattuso ansyen jwè Milan AC e ansyen entènasyonal italyen ebyen misye kap fete jodia anivèsèl se nou konnen ke chak jou nan ribrik nan emisyon pa nou an nou gen yon ti ribrik e danivèsè ke nou pote pou ou. Enben e nou konnen ke nan peyi Lafrans se enben se pa gen pa gen pap gen chanpyona pou wikèn nan. Nou konnen ke nan peyi Lafrans se koup koup lan ki genyen. Enben nan vandredi ekip Pari a enben ta pral bat Chato e 3 gòl a 1 a 2 enben. E nan match sa a genyen bri e jwenn jè. E nap salye Mario Taveus, nap salye jan nou di an e nou kontan mezanmi pou nou kapab prezante nou premye sòti emisyon nou pou e lendi 9 janvye 2023 a. Enben nou pral pale nou de jèn jwè sa a 16 an 9 mwa epi 29 jou enben Ryan Zerr Emery enben misye devni le plus jeune titulaire sous le maillot du PSG enben misye vin devni plus jeune jwè e ki titilè sou mayo ekip psg a nap pale nou de Ryan Zerr Emery ebyen misye ta jwe te jwe nan koup de frans lan pou ekip Paris Saint Germain an. Houssem Ouahy 24 ans misye opte pou jwe pou ekip Algérie an ke pou jwe pou seleksyon fransèz de football.

Ebyen jodia nou jan nou di an nan emisyon nou pral fon pale nou pral fon ti pale nou de ekip e Manchester United la ebyen nou wè depi aprè depa Cristiano Ronaldo a nou wè ekip la ap fè viktwa e ni nan chanpyona e ni nan e FA Cup la nou wè ekip la ap byen mache ebyen anpil fanatik anpil moun ap poze tèt yo kesyon Yo ta fè kwè pls se Cristiano Ronaldo ki ta pral mare ekip la, depi aprè depa Cristiano Ronaldo nou wè ekip la ap mache trè byen. Eben nou pral pale nou de tenis e nap baw ensifomasyon kisa kap pase nan tenis la jan nou diw nan eben òganizatè open ostrali yo yo anonse maten an eben venus william fòfè pou konpetisyon sa eben venus william amerikèn nan nou konnen ki gen 42 zan eben li blese eben li fòfè pou tounwa sa tounwa oklann nan eben se. Se òganizatè Open Ostrali yo ki fè nou konnen sa maten an, yo fè nou konnen ke jan nou di nou an, Venus William enben li fòfè, li pap kapab prezan nan tounwa a anben akoz yon blese amerikèn 42 zan enben li pap kapab la nan tounwa sa a.

Pou wou jodi an nou kontan pa bliye nou kontan pou nou kapab prezante nou emisyon pa nou nap salye Woodson Satime enben pa bliye si w renmen travay la se pataje emisyon an nan tout paj Facebook enben pou moutre m ke nou renmen travay ke map fè a.

Ekip Match Juventus la, n ap pale nou de ekip Juventus la ki t ap jwe kont ekip, n ap, eskize m, ekip Juventus la jan nou di yo a, ki nou wè ki moute, ki fon bèl remonte nan klasman chanpyona d'Italie a ki vin an dezyèm pozisyon. N ap raple nou nan match sa a, jan nou di a, se sòti Di Maria. a enben ki ta pral sòti nan match sa a enben e enben daprè sa ke nou fè konnen ke blesi sa a enben li pa tèlman grav. Kot ekip Udinese a, kot ekip Juventus lan kap jwe? Kot ekip Udinez de football la a raple nou ke Juventus ta pral bat Macha yon gòl a zewo, gòl ki ta pral make pa Danilo defansè brezilyen an. Enben kounya la nou pral pale nou de Neymar Junior enben e dirijan parizyen yo enben yo ta mete Neymar a la vant e nou konnen ke Mbappé ki ta fè kwè ke li pa Bezwen poul rete nan club la fò Neymar kapab ale enben dirijan parizyen yo enben yo ta vire kont Neymar enben sezon kap vini la enben dirijan parizyen yo ta fè Neymar kwè ke poul kapab mare pakèt li poul kapab chèche yon lòt kote poul ta jwe enben nou wè gen anpil club an Angletè ki gentan entèrese avèk Neymar tankou Chelsea ki entèrese avèk Neymar enben son dosye ke nou ap swiv. Pase Mbappé fè kwè ke li pa ta vle prezans Neymar anndan ekip Parisienne de football la ankò. Kesyon kap poze eske nou pako konnen destinasyon Neymar Junior, eske Neymar pral jwe nan Chelsea, nou pa konnen nan ki klèb Neymar pral jwe lane pwochèn nan ete kap vini la a men pa bliye ke demen si Dye vle nap vin avèk lòt enfòmasyon pou nou nap vin avèk enfòmasyon sou baskètbòl sou tenis pou nou paske emisyon an nap ouvri l trè laj nap vin avèk tout Disiplin yo nèt, nou gen pou nou pale w de baskètbòl, nou gen pou n pale w de tenis, nou gen pou n pale w de tout bagay sa yo nan emisyon pa w la ke m konnen ke ou renmen anpil la. Enben, nan ribrik Yon pèsonalite, yon jwè ki make mond foutbòl la, jodi a nou vini nan ribrik sa a, nou vin avèk Michel Platini, se de misye ke nou pral pale w nan ribrik sa a jodi a, nou pral pale w de Michel Platini, enben se de Michel Matini ke nou pral pale w jodi a. Michel Platini, misye vini le 21 jen, e misye se yon entènasyonal fransè, enben e yon bèl jwè foutbòl, e. Jan nou di an, misye te evolye nan 2 pòs, misye te jwe nan, misye jwe pòs milye de tèren, ofansif, epi li te jwe atakan osi tou. Enben, misye ta pral jwe 3 koup di mond avèk seleksyon fransèz la, koup di mond 78, koup di mond 82, koup di mond 86. Enben, e pou koup di mond 1978 la, misye ta pral jwe 3 match, li ta pral make yon gòl. Pou koup di mond 82 a, li ta pral jwe 5 match, li ta pral make 2 gòl. Epi pou koup di mond 86 lan, Li ta pral jwe 5 match epi li ta pral make li ta pral jwe 6 match li ta pral make 2 gòl nan koup du mond sa a enben e misye se yon jwè ki te jwe a tou lè 2 pye l Michel Platini jwe a pye goch li jwe a pye dwat epi nonb de seleksyon pou Michel Platini misye pote koulè seleksyon fransèz a 72 fwa e li make 41 gòl pou seleksyon fransèz a.

Enben pa bliye nou a raple nou ke Michel Platini enben misye ta pral ranpòte balon dò e twofe sa a 3 repriz nan karyè li enben li ta pral make li ta pral pran li 2 fwa konsekitif li ta pral pran li 3 fwa konsekitif se 84 83 84 86 enben e Michel Platini e sèl fransè ki ta pral ranpòte balon dò epi apre sa Zidane ta pral vin ranpòte balon dò a an 98 epi Benzema tou dènyèman la Sa pral ranpòte balon dò enben lè nou ap kontwole enben la frans pou kòl senpl lan li gen 5 balon dò e Michel Platini pou kòl pran 3 Zidane pran youn epi Karim Benzema pran lòt grenn lan enben e chanpyona pa lekip anfran enben an 1977 e 60 e 84 misye se 11 dò 1983 1984 jan nou di an misye ta pral ranpòte balon dò e seleksyon ti misye jwe koup deròp 84 la avèk la frans. Enben ekote se koup dòt lafrans ta pral ranpòte koup dòt kal nan kad sa avèk Michel Platini enben jan nou di an koup di mond se ta pral fè demi finalis e 2 fwa an 82 epi 86 pou 3 patisipasyon 14 match epi 5 bi misye make 5 gòl nan koup di mond enben se de Platini se de pèsonalite sa ke nou tap pale w apremidi an de Michel Platini. Ebyen misye ta pral pase nan ekip Juventus la, misye ta pral jwe nan ekip Juventus la, ebyen kote misye ta pral fè anpil bagay avèk ekip Juve la, nap pale nou de Juventus, nap pale nou de vyèj dam nan, la e vyèj dam, ekip sa a, ebyen Platini ta pral fè anpil tan jwe nan ekip Juventus de Tiren an. Eben mezanmi nou te kontan pou nou te kapab ansanm avèk nou aprè midi an pou nou te prezante nou premye sòti emisyon paola ki se passion sport air pwen p eben nou salye tout moun ki tap swiv nou Nephtalie pastè Samson enjenyè Woodson Pierre Paul nou salye tout moun ki tap swiv nou eben se te yon plèzi pou nou te kapab prezante w premye sòti emisyon nou pou ane 2023 eben nap mande pou Bondye kapab beni. Nou nou di bòn ane e na di bòn semèn avèk chak moun nou swete pou Bondye kapab ba nou sante pou Bondye kapab fè wout avèk nou e randevou a se pou demen pou n kapab gen yon lòt emisyon e pa bliye jan nou di an si w renmen travay la se pataje l e si nou wè jodi an ke e map transpire konsa enben se paske ke. E klimatizè a gen pwoblèm e gen yon pwoblèm e sa fè ke map swe konsa e jodi an la e klimatizè a gen yon pwoblèm m panse ke ap jodi an nap aranje sa avèm teknisyen ap aranje sa e m panse ke demen si Dye vle e tout bagay ap an nòd e m panse ke demen si Dye vle tou nap gen yon pi bèl emisyon e. Pa bliye jan nou di an se kontinye pataje emisyon nan tout paj si w renmen travay la epi abòne avèk paj youtube nou ki se Foniz Ronaldo si w si w santi ke pou ane 2023 m vle pou nou rich pou pou m gen mil konbyen a pou m gen on milyon abòne paske pou 2023 a e nou pati tout bon nou pap kanpe avèk emisyon nou n ap pati epi nou panse ke pou lane 2023 tou e nou gen anpil bagay ke nou ap pote pou nou nan emisyon E passion, sport, air point p, enben jan nou di an nou te kontan pou nou te kapab antre lakay ou e nou pral raple nou tout pwen ke nou te devlope pou ou nan emisyon pou jodi an. Enben nou te pale nou de chanpyona d'Italie, nou te pale nou tou de chanpyona d'Espagne la e ki e defèt ekip Real Madrid la kont ekip Villarreal la. Nou te pale nou tou de ekip Milan AC a ki fè ki an echèk kont ekip AS Roma 2 gòl patou epi nou te pale nou de viktwa ekip FC Barcelone an kont ekip kont ekip Atletico Madrid la yon gòl a zewo nou te pale w de sa epi nou te pale w tou de kèlke transfè tou nou te pale w tou de desè Gianluca Vialli ansyen glwa Ansyen italyen sa epi ansyen glwa Juventus sa, atakan sa ki te konn pote nimewo 9, enben misye tou mouri vandredi an. Nou te pale tou de Modeste Mbami, lansyen milye tèren entènasyonal kamerounè ki te konn jwe nan ekip psg a avèk nimewo 7, enben misye ki mouri nan peyi Lafrans avèk yon kansè, yon kriz kadyak, enben nou te pale w de sa tou. Enben, se tout sa ke nou te pote pou ou nan emisyon paw la pou aprèmidi an. E pa bliye nap salye tout moun ki toujou ap swiv nou frè sè Godaris e Gimmy Marseille pa bliye e ki kari an pou al achte se nan MGMC Kari e ki twouvel nan kafou meyè se la pou al achte nou salye Woodson Satine nou salye tout moun ki toujou ap swiv nou ki renmen travay la e Davidson Louis nou salye tout moun sa yo Nephtali a tout fanmi ki tap swiv emisyon ke yo renmen anpil la. Epi jiskavan nou ale nou pa ta ka ale pou nou pa di bòn fèt a tout moun ki ap fete nan mwad janvye a e tout moun tou ki ap fete jodi an e n ap di bòn fèt e n ap salye Jameson Deyis n ap salye Jameson Pè Kanèl Guito Beloni Angelo Exilé e tout moun sa yo ki renmen travay la ki toujou pataje emisyon an Beatrice Jules enben moun sa yo ki te toujou la yo toujou ap pataje Bèti. Anasilis nou salye moun sa yo, Angeline Volcy, Volma Volcy nou salye tout moun sa yo e ki renmen travay la e Adelson Bonheur e Robenson nou salye w Orel Pastè Michel Desire nou salye tout moun sa yo enben nou panse ke menm amou nou te genyen an 2022 a enben amou a ap kontinye pou ane 2023 a enben n ap kontinye n ap salye Enjenyè Woodson Pierre Paul zanmi pa m enben e n ap di bòn fèt jan nou di a tout moun ki t ap fete e. Bonne fête e m swete ke pou Bondye kapab beni nou frèm pou ane 2023 a sitou pou pèp ayisyen an m swete pou Bondye kapab di yon mo pou peyi a pou Bondye kapab fè wout ansanm avèk pèp sa a pase pèp la paka soufri ankò pou Bondye louvri pòt pou chak moun kap soufri e pou Bondye di yon mo ebyen m swete nou sante pase pi gwo bagay la se sante pase depi ou gen sante ou ka fè tout bagay m swete pou Bondye kapab ba nou sante e map di bòn konba a tou lè ayisyen e map di bòn fèt bòn ane avèk pastè Samson. M swete w yon bòn ane e a tout fanmi w e fravit m swete nou bòn ane pou Bondye kapab beni nou enben nou te kontan mezanmi pou n te kapab prezante nou premye sòti emisyon spò la ki se passion sport air konte randevou a se pou demen si Dye ve e pou n kapab pale nou kontinye pale nou de boul pale nou de baskètbòl pale nou de tenis pale nou de tout.